Ayisyen, jan sa te anonse genyen depòtasyon, te toujou gen depòtasyon, te toujou gen depòtasyon, men gen yon depòtasyon ki fèt la, epi genyen yon non ki kenbe aktualite a, se la planta ki debake an Ayiti. Alos, kite m fò ti presisyon ke m pa pale plis, paske m konekte mwen men. M pa vin, ou wè m ta voye monte, wè anpil moun kap voye monte sou rezo, et cetera, bon, bon, ive yo. La planta, misye gen pwoblèm ke m pa pran antre nan detay, men kontrèman sa, la ptit presizyon, kontrèman ak sa yo vle fè n konprann, la planta pa marye a 2 fi. Misye marye wi 2 fwa, men se pa a 2 fi diferan. M pa pran antre, m pa bay detay sou sa. Pase kòm se zen n ap bouyi sou rezo a, chèche konnen. Misye pa marye a 2 fanm kontrèman ak sa nap di. Efektivman gen ti pwoblèm, misye marye 2 fwa, men se pa a 2 fi diferan. Ok? Fi ke li te marye Ayiti lontan lontan, yo te legalman yo te separe. Men isi o Zeta Zini, misye pa marye a 2 fanm kontrèman ak sa nap di sou rezo a. Ok? m pap bay twòp detay. Lòt bagay se ke, jan m te di l e se sa l ye, dayè Kanada te mande jisteman misye sipò. E m ap mande m, ou wè m kwè sa e Atlanta k ap vin la? Ou wè m kwè e l Atlanta? Mentnan, wi misye depòte jodi an, pami plizyè lòt moun ki depòte. Ok, paske yo te arete misye. Dayè Kanada te mande jisteman. Eske misye bezwen sipò? Misye te swete ke wi, misye te byen kontan vin Ayiti tou malgre tou. Men kontrèman ak sa, yon seri de ti detraktè petèt ki pa renmen misye ap di, misye gen paspò l nan men l dayè li rantre Ayiti, e si misye vle l ka rete Ayiti, si l vle li ka rantre Kanada paske l pa fè okin kontravansyon nan peyi Kanada. M pa p di plis. Men m gen tout detay yo. Ok Si misye vle li ka ret ayiti Sil vle E misye pat vòlò ayiti Gen nèg ki kite ayiti pou vòlò Yo pap ka tounen Pase gon seri de nèg kap ouvè kò yo Mdi yo soti nan fanmi vòlò Gwo jounen la nan bon repo Yo mare tonton yo ak chèn pou vòlò E tout moun konn sa E sa t fè wap wè gen anpil ladan yo ki vin Kòmsi kole sere ak viv ansanm Pase pou nenpòt lè sa ta pase mal Pou yo tou konnen yo nan fanmi an Men la planta pat kite ayiti pou volo. Kadi li ka retounen ayiti li ka viv, men si li pa vle rete ayiti, li kapab ale kanada, e byen sur la planta trè byento li kapab rann li kanada. M pap di plis sou sa. Ok. M pase m wè gon pakèt rara kap fèt, se kom kwa se premye vè ki kraze nan kabare fayans la. E m te di sa, m asumel. Kèlkeswa moun isi a la ki se migran, imigran ou vilnerab, gen yon sèl bagay ki jwe an favè n, li rele respè. Ok? Gen yon sèl bagay ki jwe an favè n, li rele respè. Respè n bon vè. Ou pa fè respè w, ou pa fè sa w sipoze fè. E dayè, ka la planta a, son erè ki rive, ke misye peye konsekans lan, neglijans. Premye bagay òd ou tande yo ap pale an, selon premye eleman enfòmasyon mwen jwenn, son kestyon d'adrès. Paske dayè yo te ekri misye pou te korije sa te dwe korije a, misye pat resevwa imèl sa a, eben se sa ki pral kòmansman doulè a. Misye gen 2 chwa, li ka kontinye viv Ayiti si l vle, men si l pa vle li ka pran vòl pou li Kanada imedyatman ke li jwenn vòl pou sa. Paske misye gen tout paspò kanadyenl nan menl, misye son sitwayen kanadyen, fò ypa ankenn ti detraktè kap ranse ypa konn sa yap pale an. Ok? Mpap di plis. Atansyon, fò ypa ankenn moun kap diw ke wi se entèl ki fè depòte Laplanta, entèl pa gen kann sa nan bourèt li, se mantò. Ok? Pa gen ankenn moun ki fè depòte Laplanta, se misye gen yon pwoblèm imigrasyon, ki pa date jodi a ok misye par neglijans epi li pran nan pyèj la men se pa moun kòm si paske li gen bif a entèl se entèl ki fè depòte l mantò mantò mantò mantò mantò e mwen di l ke si la planta pa ka rete ayiti li kapab ale viv kanada trankil Paske li pa gen ankenn sanksyon, ou byen pa gen ankenn bagay yo pran kont li pou le Kanada, misye gen yon paspò kanadyen nan men l. E se TT ki ba n enfòmasyon klè, pou epa ankenn ti blofè kap eseye chèche atansyon bagay. Ok, paske premye bagay pou n sonje m di nou ke Laplanta pat vòlò an Ayiti. Sa di li ka viv an Ayiti, li ka retounen Ayiti. Men si li pa vle, li gen yon paspò kanadyen li ka retounen pran vòl. pou Canada san difikilte. M swete la planta siksè, kenbe la, kenbe moral lan. E m wè anpil moun kap di oh kouraj, kouraj nan kisa? La pa gen fanmi mouri, yo depòte l. Ou fon bagay ki pa ok etc nan peyi moun, peyi moun pa peye yo depòte w lakay ou. E ki pwoblèm? Antouka. E m, m, m toujou pran egzanp sa a, ko vle l ko pa vle l. Bon, menm lakay vwazen. S on grenn moun. Tout deba k ap fèt la, tout pwoblèm ki gen nan imigrasyon, on sèl nèg ki rele Louis Abinader. Louis Abinader. On sèl grenn nan. Se yon grenn moun nou bezwen. Nou bezwen yon grenn moun ki konsyan. Nou bezwen yon grenn moun ki gen volonte pou chanje done yo. M renmen pran egzanp sa a. Se pa pwoblèm ke m genyen ou byen paske wi TT w ap pwomot misye. Non, non, non. Se jis m ap fè w konprann yon reyalite kòm yon pèp ki bezwen konsyans. Paske pafwa nou enkonsyan e gen anpil moun nap tande ki malerezman ki yo menm yo vann konsyans pa yo e ki fè nou menm tou konsyans pa nou vasiye nap chèche konsyans nou nou pa jwenn ni. On grenn moun nou bezwen. Il a fallu un homme pou nou te kapab sove le departement des Nip ki rele Jean Ernest Muscadin. On grenn. Ou ka pa renmen Muscadin. Men fòk ou dakò jisteman paske sa k rive. Gon konsta ke m fè sou rezo sosyal yo. Gen anpil moun yo fenk gen yon telefòn android. Yo fèk gen telefòn, yo fèk gen smartphone. Sa di yo ka gen 1 an 2 zan yo gon smartphone nan men yo. Gen anpil moun wap gade al gad profil yo wap wè yo pa kreye kont yo lontan. Gen se evade de prizon tou. Se viv ansanm ki mete yo deyò. Sa di yo t andan prizon yo pat gen aksè ak telefòn. E sa t fè gen anpil ladan yo pafwa ap kòmante ap di oh TT ou pa pale tèl dosye paske yo pat konn lèm tap pale de sa yo t andan prizon. Yo t andan prizon. Kounya se evade yo ye. Yo pa menm konnen ki sa m te pale men erezman achiv mwen yo la. Gade ou ka al tcheke sa m te pale deja. 2016, 2017, 2018 pou m avanse pi pre la yo. Moun pa t ka travèse. Depatman Nip ak fasilite non. Ou pat konn sa? Nèg politik pouri Nip sou pretèks ke se son dè militan politik, alòs ke son ekip nèg arme kap ransone moun kote menm polisye pat epanye. Nèg yo te tèlman rive yon nivo. Nèg yo kòmanse tèlman depase limit, nèg yo koupe tèt polisye anba a wi, nan savann wès wi, nan chalon wi, gon zòn ki rele chalon lè wap rantre sou miragwàn. Zòn sa se zòn wouj li te ye wi. Nenpòt lè wi, moun pat ka pase ladan ak fasilite non. Lè w rive savann wès, se pa zòn kote ka travèse fasil non. Depi w fin kite kafou dèriso, ou kòmanse ap reflechi wi, èske gen posibilite. pou w ale nèt, pou w travèse fon dè nèg etc. Rive gran gwav ti gwav wi. Tèlman gon ekip chen anraje te sou wout la, pretèkstan ke se son dè militan politik, ke nèg politik te itilize. Ke jiska prezan, y ap gonfle baz yo sou gran gwav wi la, pandan m ap pale avè w la. Jiska prezan, chak jou yo nan reyinyon gran gwav pa gen pwoblèm tande. Il a fallu un Muscadin pou nou te jere kesyon sa a. Lè misye vini, misye di non men eske moun Miragwàn dakò pou yo viv ak gang yo konsa? Gen nèg ki te kòmanse ap voye pye, men majorite moun nan popilasyon sivil la, yo di non nou pap viv ak gang. Si yon nèg ou se militan politik, ou se militan, men si ou se gang, ou rete nan gang. Epi Muscadin pran desizyon pou l kòmanse eradike kestyon sa a. Gon pakèt nèg ki tonbe. Gen t mawon, jiska prezan gen t la men yo mawon vil la. Nèg politik al kache yo Pòtoprens. Gen nèg ki tal kache Vie Mitchell pandan yon pakèt tan. Nou konnen yo wi. Nou konnen se yon peyi difisil. Nou jis poze. Gen nèg ki te vin kache Mariani, Gresye, Tigwav, Muscadin derasine gang nan. A patir de se moman, moun Miragwàn kòmanse mete respè devan nonm sa a. Ki rele Jean Ernest Muscadin. Ou wè sak pase? Sa di si misye pat vini, Miragwàn jodi a tap gentan nan lis teritwa pèdi yo. Se pa moun Miragwàn ki te gen kòm si tout volonte pou te eradike l, paske yo te kòmanse jisteman ap viv avè yo. Il a fallu un homme. Peyi a son moun li bezwen. Peyi a bezwen yon moun. Nou pa bezwen 10, 15, 20, 25, 30 moun. Y ap vini apre. Men nou bezwen yon grenn moun sèlman ki gen volonte. Ki pou di bon sèt ase, la fò nou asime responsabilite n. Tout nèg politik k ap pale la yo. Poukisa? Kisa k pase? Youn pa fè lòt konfyans vre. Youn pa fè lòt kredi. E sa k fè m pa, m pa kòmsi rete sou pwopozisyon nèg fè bagay, pil franse k ap ekri non. Paske gen nèg ki gen volonte wi, ki nan mitan an. Men gen anpil se raketè yo ye, peyi a konnen yo deja kòm rat politik, kòm blofè. Ou wè gen yon seri de nèg, mwen fè tout semèn an m ap di sa. Gon seri de moun ou pap janm ka avanse avè yo. Yes, wap fè wout pa ou. Moun nan ap fè wout pa l. Men nou pap janm ka avanse. Gen anpil plenyen kap di TT, jan bagay yo ye la, fòk jounalis met tèt ansanm, fòk enfliyansè met tèt ansanm. Ki jounalis? Ki enfliyansè? Se menm jan lò di, granmoun yo echwe, fòn bay jenès la travay. Ki jenès? An, on pakèt jèn ki sèlman ap mache ak valiz, k ap bouske manje, ki pa gen konviksyon, ki pa gen yon liy de konba, etsetera, epi ou panse jèn sa yo pral chanje Ayiti? Non! Nou bezwen jisteman de sitwayen, de zòm konsyan, de fanm konsyant. ki dwe asime responsabilite yo, ki wè ke jan peyi a prale la fòk gen yon moun ki gen volonte, paske tout efò Muscadin fè nan Nip, se pa paske misye gen mwayen nan men l fòseman, misye gen yon bagay ki rele volonte dabor, misye gen volonte e sa prezans. Sa vle di anpil bagay. Menm se nèg ap pale entimidasyon, pale nan medya, bay presyon, etc. Se voye monte. Kelke swa nèg kap pran direksyon Nip li reflechi. Paske gon travay kap fèt son travay psikolojik. Lè yon nèg yo di w, ah Muscadin pa anyen, ou konprann sa m di w. Nèg yo poko bezwen Nip, yo rele sa travay psikolojik, travay mantal. Yes.

Pour prevoir il faut savoir. Ou wè jan yon seri de enfliransè, tiktokè, mesajè, anakè, ti blofè sou rezo k ap korije tete. Epi nèg la kòmanse, nèg la ekri 2 fraz, li fè 50 fot ladan l, 50 fot bèt, gramatikal. Nan pè. Misye nan mitan, ou wè misye la, li nan mitan pliplip, Jeff. 2 gwo kidnapè ok kounya kisa ou pral fèm konprann ou vle fèm konprann wi ou pa nan ou pa ou pap kore viv ansanm men wap kore poul boukannen se sou blòf ou ye e malerezman n gon pakèt ti jèn ki pa konprann e se la pwoblèm nan gon pakèt moun kap chivoke sèvo nou kap vann nou matyè nou pa bezwen. Alòske n ap pase andeyò reyalite a. Lè, kot nèg yo la, Sodoe? Kiyès ki la? Poul boukannen, plip plip, Jeff!
Men leve a! Li nan pye manman an la! Manman kote moun Dèlma 6, Dèlma 2, moun Bèlè, moun Fontamara, moun tout kote nan katye popilè yo Gen lòt ka vin fete avèl. Jodia la nou la an foul. Baz la rive bèl wi.
Nap di bawon an avèk Jeff Golois mèsi. Pase zan yo. Mwen prèske gen dizan wi depi bawin la. E nou pa janm ka vini. Nap mande pou tout moun ki soti nan katye popilè yo. Moun Mokamel toujou fè gwo byen pou nou. Paske Mokamel li menm. Ok pa gen pwoblèm.
Mpa bezwen tande tout sa wap di a. Mte jis vle moun yo gen yon ti ide. Kiyès kap pale la poul boukannen misye nan mitan 2 gwo kidnapè Jeff plip plip kisa li ye l menm yo rele misye prezidan yo konseye yo lepè yo paske l pi gran pase yo. li gen plis eksperyans pase yo paske l se polisye dayè li pase 14 an nan pnh la nèg pran pretèks wi se pierre esperans ki fè misye nan vòlò non sa pa egziste pierre esperans te ka bouke fè rapò kont moun sou wè nèg la chwazi liy ni lal nan gang jisteman se paske l te toujou gen entansyon an. Kounya kisa yon nèg pral eseye la kouvri rale kòm atifis pou montre m ke misye pa bandi, misye pa gang li menm. Gen jounalis ki pa janm rele misye kòm chèf gang. Avèk anpil presizyon pou yo di w mesye Cherizier. Son peyi difisil. Ayayayy! Son peyi difisil. Kounye la, lè misye, wè la nèg yo anndan legliz Mont Carmel nan Sodo. E sa fèm di w, g'on pakèt bagay ki te trè, bon, aparamman sakre dan le tan, yo pèdi tout sans ke yo te genyen. Paske m sonje yo konn ap di lontan, grann mwen konn ap di, Sodo, Bagay, yo konn ap pale de bagay Mont Carmel, Vyèj Mirak, pil koze sesi kòm kwa lè yo ladan li gen bagay yo fè ou byen yo jwenn. Mwen m pa kwè nan bagay sa yo tou natirèlman. M pa di yo pa egziste men m jis pa kwè. Sa se mwen. Ok? M pa di yo pa egziste men m pa kwè ladan yo. Paske m jis pa konprann ak ki fasilite m ap gade sa nèg yo fè nan Senjak nan Gresye. Nèg la gòl zam nan menl, nèg la ap imilye, souye tout bagay anndan legliz, epil sòti trankil anyen pa rivel. M jis pa konprann. Mentnan, ekoute, e, nèg yo alèz, e se sa k fèm te di talè a, jiska prezan sa pa deranjem. Si nèg yo, ou wè la nèg yo ap pran plezi yo, yo ap pale et cetera, m pa bezwen fè n tande nèg sa yo nan emisyon m nan, m jis ban nou ide. Men tande, sa pa deranje m ke nèg yo anndan legliz, yo sode, yo tout kote. Se prèv ke leta pa egziste, leta efase. E tout nèg kap, yo ap tande m la yo pa janm rate, dè wè pou Boukane l konn tout pawòl mwen, tout slogan m, men ekoute. Sa pa deranje m. Sa ki deranje m, se lè nèg sa yo voye ti sòlda yo al touye moun nan Sodo, al kidnape moun nan Mirbalè, al boule zafè moun, se sa ki deranje m. Men al anndan legliz, al bwè kòb nou, fè kòtèj nou, pase monte, pase desann, al benyen, sa pa deranje Tete. Se paske n gon leta ki konplis e n gon leta ki egal avè n. Sa a dire ke bon, en quoi ça me dérange? Sa, sa deranje m se loske n ap atake malere ki pa gen defans yo. Sa deranje m. E fòk nou pase ti sòlda nou yo lòd pou yo kite moun yo kòm si viv lakay yo trankil. Se sa sèlman wi. Kounye a bon m montre nou yon bagay. Menm poul boukannen sa a, misye kounya e nèg yo ap fè sa, pratik sa kèk tan, e plip plip, li fèl Jeff, kounya poul boukannen ap fèl pi souvan. Anel Joseph se misye te konn fè pratik sa a yon epòk. Ebyen misye debake Sodo. Ford i son prezidan misye gon kòtèj nèg ak zam nan dol son peyi di gade ki inifòm ki sou nèg yo non m pa konn ki inifòm gade non ki inifòm ou wè misye gon kòtèj nèg ak zam nan dol poul boukannen lap distribiye lajan bay timoun nan sodo nèg yo gen tout kalite bagay ou wè yon nèg ki nan do misye misye gen gaz lakrimojèn boutèy byèl nan menl pa gen pwoblèm gòl zam ni nan menl. La vek uniform sou li, yon unité la uniform, ba konn si la polis, ba konnen, ba konnen. Ya uniform sou yo. Gadon manman la ti bebe, wè moun chita, ti gran moun, ti moun nan so do podiab. Koun yo wè nou vin gon sosyete ki san wont, yo pa gen le chwa paske pa gen leta. Nou vin gon pèp ki san wont. Wi, koun yo wè ti moun sa wap leve tou san wont. E. yo pral gen redevans anvè kriminèl yo paske yo pote manje ba yo. M te di w avan yè la sou Bèlè pou l boukannen debake, l ap bay lajan. Ou wè timoun k ap goumen, y ap di m pa jwenn non, m chèf la m pa jwenn non, papa m nan m pa jwenn non. M ap tande yon ti granmoun k ap di ke men prezidan mwen wi, men prezidan pou l boukannen. E se sa nou fak peyi a. Paske jisteman, moun Sodo, leta abandone paske gang pran Sodo nèt. Moun sa yo, ti kras moun sa yo ki retounen la, paske majorite moun yo te gen tan lage yo nan lari, moun sa yo se ti moun, se moun ki rezinye, donk yo retounen la, epi yo vin chèche jisteman, e ben, on lavi miyò nan men menm gang ki te mete yo deyò a. Eske nou konprann? Kounye ou wè. Timoun k ap goumen, y ap goumen pou yo ka al pran ti bagay nan men chèf la ki se poul boukannen. M sèvi de videyo sa de pretèks pou m ka montre nou yon bagay. Lè ka sa yo pwodui, lè yo reprezante, lè ka sa yo prezante, ou ka reflechi. Ekoute, ou ka reflechi ak demen peyi a. Men malerezman, se la nou ye. Kòm nou non sosyete difisil, nou aksepte l, nou pran l konsa jan l vini an. Men sa se konfirmasyon de yon leta ki echwe. Ou wè sa kap pase sou ekran m nan la a? Moun ki sou radyo pap wè men nap tande. Eben se poul boukannen avèk ekip nèg n ak zam li ki debake Sodo, misye ap distribiye ti kòb bay moun ki Sodo. Moun yo se sou yo ap rele misye papa nan sodo. Epi ou wè gon pakèt timoun tou kap goumen pou chèche ti kòb. Enben, ou konn rezon k fè timoun sa yo ap goumen pou al pran kòb? Se paske jisteman, menm moun ki se gwo chèf yo, yo pa respekte tèt yo, yo pa fè diferans lan. Pa egzanp, sa w ap gade la a, yè swa l te fè nwa, se goumen ki pete la a,